Jodi a se jou yo konsakre pou Kouzen Zaka ki se minis agrikilti a e jodi a se jou pou nou ta manje sa yo rele manje melanje a. Èske nou konprann? Men pa gen youn nan nou k fè l. Jodi a pou nou ta manje tchaka a melanje ak tout non, pa gen youn nan nou k fè l. Okontrè yo di tchaka e manje dyab. Nou pa manje l. E menm jan. M pa kwè gen youn nan nou manje manje jwe vrèman non. Ann di demen samdi a se bouyon. Dimanch nou ta sipoze manje diri, diri blan a, pwason oubyen diri, men fò n ta manje pwason. Fò n ta manje ze.

Bon bon. Alò e te ka detaye danti a pou nou. Yo tire kochon pou danti a. E nan kochon an, y ap retire tèt la, grenn nan, y ap retire yon pye devan, yon pye dèyè avèk pye a. Wonn nan, y ap retire wonn nan pou yo separe pou lafanmi oubyen pou yo mete pou yon lòt bagay tankou dantò. E mazila a, mapyanm. Men rès vyann kochon an y ap separe l bay moun ozalantou pou manje. Alò li nan di, Piske se li menm ki la pou lakou a, yo di yon bon lakou, e moun ki nan lakou a rele l je gran lakou, oubyen gadjou jan yo rele l la, e oubyen gason lakou, danti a li menm, Li la pou bitasyon an menm pou l voye je tout sa k ap pase anndan bitasyon an. Yo deja rele l dan di pou bitasyon an. Èske w konprann? Se pou bitasyon an. Sa vle di ki sa? Si ou se fanmi Pyè, dan di pou bitasyon fanmi Pyè sa a, se linèt k ap veye sou fanmi Pyè a. Piske li gen yon misyon. E se pa yon lwa ki kreye, men se misyon li genyen ki fè mete li pou bitasyon. Èske ou konprann sa? Egzanp, si w gen bitasyon Lamontay, Bò Manman anben bò Papa w Kap Wouj, chak bitasyon sa yo genyen yon dantista pou kore je sou yo.

Li abize l anpil nan manje moun. Li abize l anpil nan sa paske egzanp danti a li gen kondisyon pou chita sou chèz sa depi anlè. Epi ou fin dakò kondisyon pran tout kondisyon avèl epi lè w vini pou ka fè moun wè ou vin chita depi atè men lè sa danti a pa gen li anyen pou l pale anpil avè w se ou trayi damou w la. Èske w konprann? Men anvan w mouri, l ap ba w manjezon yon fason pou w ka wè ak kiyès ou nan afè. Si ou ka fè reparasyon, ou fè reparasyon. Si ou pa ka fè reparasyon ditou, ou pa fè reparasyon. Seyè anndan lakou a menm, yo fè yon ti kavo pou danti a. E kòmsi kay grannèg yo gen bagay yo rele gate la, pa wè? Lè a antre w, yo fè yon ti kay pou sekirite a. Sa vle di lapli, wa yi, tanpèt, l ap ka gen yon kote pou l rete pou l siveye antre e soti lakou a. Yo vle di òfè tòy nan priyati a e se la pou genyen pou al jete kleren, jete dlo limen balèn ou lè w gen yon pwoblèm pou adrese pou ka wè klè nan pwoblèm nan. E pa egzanp lè w ap obsève yon antravo sa gen dwa sen tèt li men danti a toujou la. Mwen sèvi ogou, ogou se dwa ki sen tèt mwen

Eske ou kwè? Ebyen gen lè sa yo pral ye pou yo fè regleman kay pa yo, Danti a pral vini pou l fin pale avèk ou, pou l di ou men 1 et 2 pnen nwa. Ou konprann? E lè sa pa gen etranje k ap la. E si w ta yon grenn moun ki etranje konn se yon moun ki pwòch fanmi an, yo pa gen pwoblèm pou li ka konnen sa k ap pase.

Timoun nan te konn gen difikilte, swa manman an te gen difikilte pou l te fè pitit li pa pase yon pwoblèm, li gen youn nan paran yo ki t al fè demann pou li nan yon lwa. E ki sa k pase? Nou tèlman, paran ayisyen tèlman ipokrit e tankou Nèl konn di, yo katolik yo konn gate an kachèt, yo pral kanpe dimanch pou y al pran losti, fè tout bagay, epoutan, Samdi swa, yo y ap pran bal nan kachèt. Yo menm konnen yo al nan ri pou fè nwa yo menm. Èske nou konprann? Y ap pran bal nan kachèt pou yo mande sa yo bezwen. Men kounye a, lè ou fin fè timoun nan, lwa a pafwa l konn avili ou. Men lè lwa a fè sa, se paske li konn wè ipokrizi a rive twò lwen lakay ou epi li montre w pa gen ipokrit la ankò. Swa ou asepte timoun nan nan lwa ou konvèti l,

Mwen dakò li pa dakò. M pral di w poukisa. E m te konn sèvi ka frè Montes legliz Menonit. Madanm frè Montes.

Repons ou a, sa ke m pou m dakò l pa dakò l, e levanjil yo gen limit ladan yo. Ou ka toujou nan faz aprantisaj se moun k ap di w, men lè w nan faz se ou k ap wè pou kont ou, w ap wè gen bagay ou p ap di. Egzanp, men ki eseye manti. Lè w nan faz. Kounya wap wè si gen kèk bagay wap wè, wap wè gen bagay ou pap janm repete ak bouch ou. Èske ou konprann? Poukisa? Paske e pote vini yo, relijyon sa relijyon yo pote ban nou, sa yo rele relijyon pèpè yo, m pa vin fè gè relijyon a pèsòn nou non, men se li aprann ou jete tout sa ou gen kòmanse sa k pa bon.

Eske ou wèl si ou ou moun wa anvanl vin sou moun ou wè lap fèl gen kriz kriz kriz se se sonje lap fè w sonje kote ou soti a pou ka se tèt tounen petèt langaj yon moun tèlman fò ki chay la vin twò lou pou li fè yon bagay pou santi. pou genyen yon poto ki soti pou ka tonbe ladann. Egzanp, Si m leve men manman m papa m voye m lekòl se lajan lwa ka voye m lekòl ban m manje ban m bwè. Kou pye m pèdi tè, m mande manman m pou l kite sèl ki lwa pitit li. Lwa a menm, ou konn sa k ap rive kounya? Tout chatiman ka rive m paske m engra.

Tout moun ap tann email la wi. Ann di wap tann email depi an janvye. Epi aswè avan ou pral dòmi, ou pran pou bay moun ticket. Ou pa di sa ankò ou di, m ta renmen pou email ou tonbe epi lè ou fin ale sa avèl, wal dòmi lè inba to leve ou wè ou jwenn email. Men anvan pou ka jwenn li ou di, si ou fèm jwenn email la, map bon bèf.

Pou m fè ou jounen Naaman lan te fè tout sa li vle. E jou sa a, Oungan ap apresevwa moun poutèt li menm, men l ap peye kòb omwen dis moun pou li. Èske w desann la? Pa egzanp, si Oungan konn evalye, nan yon jou l konn fè yon senk leson, lè l evalye leson an, l di l fè leson an sèt san konbyen dola. Yo di m nan men wap fè 700 miltipliye pa 10 oubyen pa 5 lan men kòb sa wap banm li epi jounen m kloz e lèsa ouvè ougan pa janm ap gen kenn moun nan kay e wè ki vwazen ougan ou ka di a ougan pa la men se lè w ka ap tande l pale la banm li pou di a li pa resevwa m e li de travay lap di li pa resevwa pyès moun sou travay sa e lesa yo di maladi a valè nouvèl se yon fason di pale se paske lesa se yon moun legliz ki vin travay men li peye alò m pap devwale sekrè ogan nou men li peye yon fason pou li menm li ka kenbe.

Lè moun ap pale devan m pou m ka wè kote. Epi m ale pi lwen avèk ou, depi moun nan rive fon, l ap konnen istwa y ap pale l di Jezi a s on fo istwa, gen bagay, menm lè l ap rele anmwe devan w gen bagay ki pote w fon l pa pral ladan yo. Èske w tande? E sa kè yo di lè nou fè filo nou fou, yo di se filozofi k fè n ap pale tenten, sesi sela, men okontrè se te pou vin al dekouvri pito kèk manti yo te konn. E menm jan nan istwa Ayiti. Gon pil bagay ou kache nou. Poukisa ou kache nou? An 1060, sou prezidan Ivoire, yo siyen yon konkòda yo di e Exato siyen konkòda avèk peyi a l di l ap fè lekòl pou l eklere nou. Kisa w konnen yo fè? Yo mennen yo bay kle enfikse. Nou fè posib tout avanse nan maladi enjistis, frè yo nan enstitisyon kretyen chita pouse nou anpil bagay. Lè w Gon bagay yo rele katechèz menm. Pito w pa konn istwa Dayiti pou konn katechèz. E sa k pral pi bèl la, si yon lendi maten ou ta leve, ou ale lekòl, san w pa konn kat ki di pou t al lamès, y ap voye w tounen. E si yon jou nan lekòl la ou ta pale

Pou pwotestan egziste li egziste apati de vodou. Si wap gade wap wè tout sa pwotestan ap fè e kòmsi li mete nan tout kè sa wap tou wap voye monte sou kou. Ou pa wè pwotestan yo kòmanse pale ou a bab satan ou a bab dyab li tou wap pale ou dèyè diridan nou se pandan nou menm vodouyizan tout sa konnen nou fè nou pase yo nan betiz nou pran chante yo nou chante anba prezidan. Ou konprann? Nou pase yo nan betiz, nou pran chante yo, nou chante yo anba perestil la pou montre nou pa gen anyen avèk yo, pandan yo menm si nou pa egziste, yo pa ka egziste. M pa konn pou si nou konn wè sa, w ap wè lè w nan legliz pwotestan yo toujou nan voye monte kòmsi pa egzanp si ou se manm legliz la, sèk pwotestan yo pa manm legliz la, yo montre w nou pa ka zanmi paske nou pa menm kote. E pandan se tan konpayi ki rele Mounite nan vo nou se pi gwo fòs nou genyen, relasyon moun a moun. Ongan avèk manbo-a se pwoteje, sèvi tout moun ki bò kote nou. Sa e misyon nou. Nou la pou nou pwoteje e sèvi tout moun ala anba de ki bò kote nou.